E tout moun la pa san savoir ke nou tap gade yon video kote Rutshelle tap fè yon live avèk yon moun, m pa raplem non li, e pa tout moun mwen menm konnen, ou konprann, so m tap gade live. Ok, bon bagay. Kote ke Yo tap yo te dil gen de moun a kiyes atis li pata renmen retravay anko dadada men gen de moun li travay avè yo kel regret kel te travay avè yo ou di mwens li pap janm travay anko se te just yon eksperyans men kisaw panse de sa el te fè pati e ou menm ou menm Richard ou te fè pati de moun ke li swete pa janm travay avèw anko Eske ant ou menm avèk Rutshelle te gon bagay ki mal pase? Kote refleksyon sa sòti? Poukisa chwa pa deside travay avè w ankò byen ke kòb la fèt deja?
Monchè m pral di w yon bagay la, ou ka son nèg nou konnen m, nou pa janm tande m nan bri, non m pa janm site, m pa yon nèg kòmsi adwat agoch ou pa janm, se pa yon nèg ou janm tande ke ki lan anyen. Ok, m fè m fè 14 featuring, jan m jwe ak plizyè moun, m pa janm gen pwoblèm. Jodi a m ap pale avè w la, si m di w m bon m konn poukisa Rutshelle fè sa, m pa ka di w li jodi a. E se sèl li menm ki ta vreman ka di m pou ki rezon. Men, si Rutshelle di l. lan yon sans ke li pa ta swete travay avè m ou byen alò travay avè m ankò gen dwa pa janm rive fè yon hit kankou kansè ankò m ap konprann èske ou konprann paske refè yon mizik avè m ki pou bat kansè l ap difisil anpil e m ap konprann li èske ou konprann m ap konprann li men si kounye an moun nan pa vle travay avè w. M pa gen anyen m ka di pou sa. Ou konprann? Eske kansè pa reyalize anpil pou Rutshelle? Wi. Eske kansè pa reyalize anpil pou mwen menm? Wi. So, si se lavi ki fèt konsa menn. Mwen menm m swete l tout sa k genyen de byen. M se yon moun ke m renmen anpil antan k atis. Richard, Richard, banm di w yon bagay. Banm banm banm fon ti kesyon. Mwen menm m se yon nèg, emisyon nou fè a li rele Zero Tolerans. Like, ou son mini misyon fè a tanperamanm. A tanperamanm sa vle di, m son moun kap di moun nan jan bagay la ye an, kit ou kontan kit ou pa kontan se li ye. Sa se mwen. Ou ka wè, toujou gen moun ki pa renmen. Mwen banm di yon bagay. Eske menm yon segond, oubyen menm yon ti tan yon fwa, pat janm gen yon On ti diskisyon kon bagay ki te mal pase, kèlke swa jan l ye a, pou w te konnen Rutshelle te gen on entansyon konsa pou l pa janm travay avè w ankò. Paske m ap di w klè, ou fè on mizik avèk moun nan li se on siksè. Tout atis renmen siksè. Richard fè tout trajè yo, fè tout pakou yo ap fè de moun fè siksè. Tout moun renmen siksè. And then, Kounya pou Rutshelle deside pa janm travay avè w ankò pandan ke l ap fè kòb a mizik lan, sa vle di li p ap travay ankò, li pa deside this and that. M panse gen yon bagay. Si ou menm ou pa menm gen yon entisyon oubyen gen yon ide, fò w ti pataje l avè nou non. M pral di w yon bagay ki pi etone m. Ou konn poukisa m di w ke m trè etone? Lè Rutshelle fè yon milyon m tèks li. Bon, epi dayè, m pa panse. Ou konnen ke nou gen dwa panse yon pakèt bagay ki pa sa. Paske, si Rutshelle te fini, li pa vle m. Rutshelle pa t ap swiv mwen sou Instagram. Èske w konprann? Gen yon pakèt bagay ke nou pa reyalize. So. Lèl fè on milyon m text li m dil Rutshelle monchè felisitasyon e ke bravo sa pa rive toutan epil ekrim mèsi ti Rich m apresye sa anpil èske w konprann so se poutèt sa map diw lè bagay la rive mwen pou mwen. Son etonman l ye, you know, se li menm sèlman ki ka di l. Franco, m ka di w sa jodi a, mwen menm, m pa chèche, m pa yon nèg ki pral chèche bay tèt mwen pwoblèm tou. E m panse ke, e, si Rutshelle vle di l poukisa, l ap di l yon jou. Men, sa w pa reyalize, Rutshelle di l, epi tout moun ap pale de sa, tout moun ap pale de sa, jodi a tout moun ap pale de sa, men Rutshelle pa janm repale de sa ankò. Èske ou konprann? So, m pa, jiska prezan m ap pale avè w la la, jan m di w la, li tèks mwen, ki lè Rutshelle rive yon milyon? Ya 2 semèn de sa. Ya 2 semèn petèt. So, li pale avè m. So, e gen de lè, gen moun gen de reyaksyon, Se apre, petèt ke l te gen yon bagay, men m pa janm, kòmsi m ta di w, gen yon pakèt bri k ap toujou kouri, a wi Richa ta out shell, Richa ta, wè mwen menm, m kenbe yon relasyon pwofesyonèl, paske mwen konnen se yon biznis li ye, paske m pral di w yon bagay, wè lè w ap fè mizik a yon fi, ou vin gen yon relasyon, monchè, gen yon kote k rive, moun nan pral feel ke fò w goumen pou li. Sa vle di pwomotè sa poko peye l fò w ta goumen pou li. M pat janm gen bagay sa, nou toujou te pwofesyonèl e nou desann sou ti se ja. Ap toujou gen pawòl anpil, ap toujou gen sa, se fanm a gason ap toujou gen pawòl anpil. Men jodi a m ap pale w klè sensèman, m vreman pa konnen men. E bon, m ta swete yon jou ke l di l. E jan m di w lan, ou pa janm tande kòmsi mwen menm m ap fè bwi a dwat, ou tande, Franco, tann dat m nan biznis lan ou pa janm tande non m site nan okenn bagay sou yo you know so hopefully Gade men eske eske sa pa deranje w pou pa rapò ou konnen ke jan ou te ou ret lakay ou jwenn yon mizik yon mizik ki nan sans ki pral hit ki pral fè gòl ou rele moun nan ou mete l sou mizik sa jodi a l ap viv de mizik la l ap fè kòb de mizik lan and then ou wè l li di nan yon live ke l pa estime li pa li pa swete janm travay avè w ankò kijan w konprann sa ak tèt ou pou kouche pou di tèt ou kèt eske sa pa deranje w kisa w di kisa w di lè w tande sa menm. Siw kite de bagay konsa deranje w lan biznis lan wap fou ok paske mwen menm m son nèg le moman ke w kite sa deranje w se paske ou pa kwè nan tèt ou ankò m pa ka kite m pa ka kite yon bagay konsa deranje m ok e se sa se sa ki vin anraje a paske e gen de moun ki di m yo monchè men bagay sa kòman l fè pa deranje w kòman m di M di tann jou, manmzèl gen dwa di sa l vle. Pa gen anyen k kanpe manmzèl pou l pa di sa l vle, ou konprann? So, li pa ka deranje m paske m konn kiyès mwen ye. Èske jodi a ke si Rutshelle di l pap travay avè m, l ap anpeche m fè yon hit ankò? Non. Èske jodi a l ap anpeche Rutshelle fè yon hit? Non. Apa Rutshelle ap degaje l trè byen, li lage yon mizik la e rete la k ap degaje l trè byen. So, e si se sa l ye, yon jou, Petèt ke l ap vin rele m. Epi mwen menm m pa yon nèg ki pral ki ta anvayi Rutshelle ki pral pale avè l. M konnen gen anpil moun ki se pa sa yo ta swete tande. Paske tout moun se vakam nan. Fò yo bay vakam nan. Non E men men vakam men nan men bon. men men men men fò vakam nan fò l vrè. Ou pa ka deside di yon bagay ki pa vrè. Egzakteman, m pa ka m pa ka m pa ka lage yon bagay ki pa reyalis. Èske ou konprann? E men m dezole m di tout moun ke sa yo tap tann nan kòmsi m ta di w gon zèk te pete m te ret nan monchè m te gen ma voutchèl te gon bagay pa gen sa e sa map di w lan so so pral toujou gon pwoblèm m panse ke se li menm sèlman ki ka vin di monchè Rich men sa m te genyen epi l ka li ka tèks mwen kareman dirèkteman ou konprann so tann on pakèt istwa site on pakèt istwa ou konprann ki di e men m paka di yo kareman paske m pa konn si e vre. Sa vle di ke Rutshelle di sa l di an, men m pa konn nan ki lide l di l. Ou konprann? So, hopefully, yon de l ap di m. Ok. Men eske, men eske ou menm, pa rapò avèk jan ou te konn pale avèk li, ou jis wè yon bagay konsa, ok, se vre l ke l pa deranje w, men eske ou pa tèks li pou mande, Rutshelle, what's going on? Pou travay nou gen ansanm, jodi a m ap gade sou entènèt kote ke yo di w ou pa swete travay avè nou ankò, ou pa ekri l sou sa? M pa, m pa ekri l sou sa, paske m panse ke si on moun pran desizyon pou l di sa, sa vle di ke se li k konnen sa k gen. Ou konprann? Mwen menm pou mwen, on, on bagay konsa paske ou fè, nou fè petèt dezan edmi Nou lan tounen ansanm. Ou konprann? So, pou mwen m pat gen bagay, pat gen okenn bagay. So, si soudènman li gen yon bagay, petèt ke m panse ke li menm, li pou ta fè l, pou ta tèks mwen di, Bill, men pwoblèm mwen gen avè w, men sousi m gen avè w. Epi, li ta eklèsi. Ou konprann? Se pa kòmsi ou tande bagay la, Men pou mwen, li pa deranje m jan moun panse a paske mwen menm m di, ah petèt mwen m sèl di, monchè, yon it kankou kansè, m pa pral fè yon it menm jan konsa avèk Richard, pito m pa fè l. Si se yon lòt bagay, m ap konnen, yon jou m ap konnen paske l ap fò l di l yon jou. Men nou gen dwa panse pwoblèm nan ap pi grav ke sa epi li pi piti ke sa.
Pale nou de kolaborasyon ou menm avèk Rutshelle. So, kote sa sòti? Like, E kiyès ki te kontakte lòt? Kijan li te fè kolabore? Ki moun ki te fè link up lan? Kiyès ki te sèvi pon? Kòman sa te kòmanse pou ou menm ou te vin fè kolabo sa? Kòman sa te fèt? Monchè, ou konnen m te toujou ap fè featuring avèk anpil lòt atis e fanm ki pa ayisyen. Epi m te di, Si pou Kay antre lan peyi a pou l antre, fò m fè yon mizik avèk yon Ayisyèn. Ok? E pandan m ap konpoze, konpoze, konpoze, monchè m pap ba w manti, li te dezè di maten, m sonje byen. Epi m jwenn wi mwen kole, m di, oh! M leve sou kabann nan, plap m monte sou kibòd la, m koumanse konpoze. Monchè, m ekri, ekri, m voye de twa pawòl paske kòm m di w ke papa m se yon nèg ki ekri byen tou. M voye de twa pawòl pou papa m, misye ekri, epi m te fin ekri premye stròf la, misye, epi se misye k vin ekri pawòl, Flash ou pa bon, Kodak ou flou, foto w fè a pa sanble m.
Ou vle pale de papa w? Papa m. Papa m, msye ekri pati sa a, epi msye revoye l pou mwen. Msye te m met de men nan tèt, m di msye, Kèt! Sa a move. So, m fin fè mizik lan, tout bagay, epi m di, Kèt! Kiyès? M fin ekri tout pawòl yo, m di, Kiyès m pral mete sou mizik lan? Chèche, nou chèche. Monchè m pa sonje kiyès ki te di m sa, e, epi m t ap gade l sou entènèt, epi m di, kèt, misye ka yon boul talan, misye. E, gen anpil moun k ap kritike, ap di, a non monchè, ou pa ka fè mizik la Rutshelle, li gen twòp, gen twòp zye sou li, gen de bagay negatif ki bagay. M di, misye te di m, wè mwen menm, Nèg pa janm tande nonm non ken bagay bay negatif m pral fè mizik pou mizik so m pa konn nan bagay sa m fè 14 featuring deja janm diw lan se pa yon bagay se sal te ye pou mwen fè mizik epi monchè m fèl epi m kontakte l epi m rele l nan telefòn m dil monchè m gon mizik ke m ta renmen pou ou. Ebyen sou relel nan telefòn Sou rele la telefòn. Nou te konn pale deja e nou de gen. Non,
non, nou pat vreman konn pale. Mwen rankontre Rutshelle gen lontan. E lè sa, se te Ayiti, m te fin jwe avèk Carimi, m te rankontre l. Lontan. E, men m pat janm vreman, nou pat janm vreman an kontak. E pi te gen manadjè l a lepòk ki te New York e ki te rele m bliye sa son basis misye ye misye te a lepòk misye te New York epi misye vin banm nimewo m kwè se misye ki te banm nimewo a m vin kontakte l epi pandan l te New York m tou fè l vin nan stidyo a alò m rele l m di l sa epi lè l vin nan stidyo a l chita epi m play mizik la epi l ap tande mizik la epi l fè. Woy! Gad kijan m pral byen pase. So, so, moun nan wè son kòmsi son mizik ki pral hit. Epi l kòmanse, fò m di w ke son moun ki gen yon gwo talan menn. M pa, m pa travay anpil moun ki al dèyè mikwo a epi ki pa pran tan konsa menn. Son moun kèt m gen anpil respè pou nivo talan l, son bagay anraje. Li parèt dèyè epi l kòmanse lage. Men gen de bagay ke m potko fin fini kòm pawòl, m di l bon kòm nou poko fin chita sou yo, m a fin fini l e se lè sa m pral fin fè premye kanaval Ayiti a avèk Kay epi m di l la vin nan stidyo epi se konsa m vin fini mizik lan nan Bax e Soso moun dirèkteman koneksyon yo trè bon paske li te li te wè ke posibilite a pral ekstwòdinè, e mwen menm m son nèg ki te toujou open avèk featuring janm di w la, epi m wè ke talan an, m di bon, paske gen de moun ou konnen w fè de featuring avèl, lè w fin fè featuring nan w di gad nan kisa m ye la, ou konn sa m ap pale a Franco, sa rive w ou fè de featuring epi w di epi w di gad sa sa m fè la, ou konprann, m pa pral site non men sa rive m, èske w konprann. Men sa, ou konprann? Sa, mon chè, m fè featuring nan avèl, m di, oh! M di, m bal pete plafon, vre. Ok? Paske, ki sa kon featuring? On featuring, bon, ki m pa, ki m pa vanse nan twòp bagay sa w t ap di a, sou, se konsa m rankontre manmzèl. Ou mèt pale, ou mèt pale, brother, e live nou wi menn. Wè. E live nou wi. Wè, so, m rankontre manmzèl, e, e m ka di w ke li te enstantane, m te konnen ke son moun ki pral fè. Bagay la pral eksploze e vreman menn lè mizik la lage menn se te youn nan premye mizik la m fè lè m fè m te fè m te koupe mizik yo ofè a mezi lè m ta pral prezante kay la se youn nan mizik moun yo annik tande lè m desann ayiti epi m wè mizik la te gentan take off sa vle di lè m pral fè vant siyati album nan m te wè mizik la gentan take off nan peyi a so s on mizik se youn nan mizik nan karyè mwen m ka di w ki fon gwo gwo manman hit se pa sèlman isit. Se yon mizik ki vin mache Matinik, Guyane, Guadeloupe e tout kote m fè avèk m e e e e e e Rutshelle se de kote ke nou fè plen kote, on va dire kòmsi e ki toujou eksploze so se yon mizik ki pote anpil, anpil, anpil, anpil pou djaz la pou nou tou le 2 paske se sa m pral di w kisa k yon featuring? Yon featuring se ke m fè mizik la avè w, ou jwenn fanatik pa m, mwen jwenn fanatik pa w, nou youn mele lòt. Epi nou fè yon mizik pou ke tout moun pral apresye. Jodi a menn, eske Rutshelle pa touche a makèt? mwen an, kote ke m te konn ale yo, wi! Eske jodi a mwen menm, e, paske kansè m pral jou, m reyalize fè de bagay avèk kansè, pa egzanp, Okap, de, de bagay ke, menm avèk Carimi, ke m pa t janm fè, gen kantite moun ke m pa t janm fè, men gras a kansè tou, e, menm si se tout ka, m pa pral di tout kay tou, tout repètwa kay la tou, men kansè se youn nan mizik ki te mete m sou, so, mwen m toujou gen anpil apresyasyon pou Sal pèmèt mwen fè a e bon m. Nap big up Djann 12 ki anba live lan. Non sa li pa ta ka pa la. Li pa ta ka pa la. Zen! So, so, so an avanse non la. Wè, so e m ka di w ke son mizik, son mizik ki pote pou nou tou le 2, ki son mizik ki fè gwo hit, E son mizik ki ki fè manmzèl fè kòb, son mizik ki fè n fè kòb, sa vle di ke son mizik ke nou tou le 2 nou benefisye.
Men e eske te gon deal antre nou? Paske de nos jours m gen 2 atis ke mwen menm m pale avèk yo pou 2 pwojè, ase souvan yo di m bon Franco ou konnen pa rapò avèk efò w fè deja, moun ou ye, e monchè E nou pa ka mande w kòb. Ou byen ou pa ka mande m kòb. Men e konnen kounye a gon chanèl YouTube. Eske nap gen 20 pousan sou chak sak antre. Bladada. Eske te gon deal ant ou menm avèk Rutshelle?
Non, pa t gen deal ke sa. Paske premyèman, e son mizik ke m fè de A a Z. Sa vle di ke se mwen menm mwen ki parèt, pawòl ekri, mizik ekri. Tout bagay fèt de A a Z. Epi m just te bay. Sa fè youn. E lè w gen deal, Se kòm si se yon moun te ekri yon bagay, se yon moun, but se yon mizik ke m te fè de A a Z, ki fin ekri epi m di men,
men, Rutshelle benefisye anpil, poukisa m pral di w sa, paske lè m ap jwe avèk Rutshelle, Rutshelle se pwomotè a k peye l, se pa mwen k peye l, e Rutshelle se yon moun, ke w vle l ke w pa vle l, lan tout prestasyon ke m fè ak Rutshelle, Rutshelle te toujou touche plis pase m. Nan chak prestasyon. Landy plis pase ou. Plis pase Kay.
Plis pase mwen menm pèsonèlman. Kòm si ke sa vle di ke ke li benefisye. Kite m di w yon bagay. Sa vle di ke Rutshelle son moun ke nan chak prestasyon menn bon m pa renmen pale chif bagay moun bagay men. Ou wè wè tèt ou pale wi menn. Pase emisyon an gon non. Se zewo tolerans. Ou wè wi.
Sa vle di ke son moun ki benefisye anpil de li paske Ko vlel ko pa vlel men m fè m fè 5 dat avèk Rutshelle m fè 3 Paris on Guadeloupe on Martinique brother on Guadeloupe on Guyane Rutshelle Rutshelle pete plafon menn Rutshelle pete plafon kòmsi sa vle di ke pa bliye ke Rutshelle ap touche pou on grenn mizik Lè l monte sou stage. Gen moun ki pa wè sa. Men mwen menm m fè tout nwit la m ap jwe. So, ke w vle l ke w pa vle l, Woodshell benefisye anpil de sa paske se vre ke li, pou tout nwit la mwen menm, ke w vle l ke w pa vle l, m ap touche mwens pase lòt ki vin chante yon mizik. Ou konprann? Men li pa, sa pa yon pwoblèm pou mwen paske pou mwen se ke moun nan deja vini. nou fè hit la ansanm se hit la k mete nou kote n ye a so sa pat deranje m ditou Oh sometimes ou vle ou vle fè nou konprann ke pafwa Rutshelle pa bezwen te nan afich kòm Rutshelle e lè nou menm nou kontakte l si yon yon pwodusè kòm si yon moun k ap fè pwogram kontakte nou nou fè Rutshelle vin antre nan package pa nou an? Non m toujou fè ke se pwomotè a k peye Rutshelle m pa janm vle paske m pa vle Si manmzèl ap mande 3000 dola pou mande 3000 dola l. Èske ou konprann? Nou te toujou vle sa. Si manmzèl mande 10000 dola, se li k mande 10000 dola l. E sa rive ke Rutshelle jwenn de kòb ke mwen m pa konnen ki kòb li ke l touche. M konnen, pèp pwomotè a ka di m, a monchè, Hotel koute plus pase kay. M di misye koman. Wi pou peye tikè, pou peye sa. Men m di kèt. Manmzèl vo. Èske ou konprann? Paske gen de moun ki pa vle reyalize sa. Manmzèl ka fè pri l jan l vle. E sa pa deranje m. Paske menm si se nou, se mwen ki te fè mizik lan. Men manmzèl ka, menm si l mande 10 mil dola pou prestasyon l lan. Li mèt mande l paske Men li gen li gen dwa sa, sa e biznis pa l.
Kòb pal se kòb mwen. Kòb pal se kòb pa l. Kòb pa m se kòb pa m. So, m pa t janm antre lan lojik sa a e m panse se te pi bèl bagay nou te fè. Paske ou pral tande, wi, m pa t peye sa, m ta t peye. M pa t vle antre lan bagay sa a.